Koman nou ye mezanmi koman nou ye A se vin jwe mizik la a bon vye video E Li kòl lage la a Li kòl lage la a nan New York Men la ri a men la ri a Bal ban nou wè kèk machann la Kèk moun kap chèche lavi Mwen Gen moun kap chèche lavi. M kap pran youtube la. M kap pran youtube la. Mwen pran. A gen jwèt nan ba yo. La ya nan la ya. Mwen pran. Bon. Bal ban nou pali avèk. Avèk. Mwen chèn la.

Bon m tap fè manmi an vann li pa gen li pa pran li pa pran li pa pran kach a mi li pa pran kat e kach pou peye men machann la ri sa yo konsa yo bon m la ri a guys banm bann yon ti jou. Ay moun kap tann bis. Konprann sa m di nou. O kote t konn foula moun m bal la. Gade gade. Gade yon nèg devan yon kamyon. Hey! Gade yon manje machin. O! Letènèl. Gade yon manje machin. O o. Manje m. Machin manke manje sa wi. Lari a nou lari. Moun kap fè dezòd nan New York. Moun kap fè dezòd. Gèlè m bay twòp zoom. Gen de twa dominiken la nan lari an la. Lari a nou lari. Li fè ti jouda nou. M pot ti jouda pou nou la kounye a sou chanèl lan la tande. M pral fè ti jouda moun ki renmen wè la ri, moun ki renmen aktivite. Ok, sa son sa se lòt machann fwi ki nan zòn nan. Sa e moun kap kap bay swen lakay. Konprann? Sa e lòt machann ki la. Machann se.

Mhum. Lè pral fè. Hey, how you doing? Dekouri. Lè pral fè ti fi sa salye moun yo la. Salye nou la yo ki timid. Mwen gad si moun kap kap kap bay sèvis telefòn. Oh pou di mal al nan mekdano a. Nan mekdano a pou nan lwe. Al fè jouda. How you guys doing? Good? Frèm, frèm. Gade jwè a. Tout bagay poze. Mwen chè, mwen chè mwen gwen chanel vlog la men. Mwen gwen pan youtuber la. Salye moun yo an espanyol la. Gen moun ki pale espanyol. Mwen gwen. Non, non, non. Sa yon pal fè yon di la. Non. Salye moun. Bon, mwen chè mwen. Nou la men bon. E nou la mpa pa gen tan fò nou epa e e fò nou pale map rele ou tande enben di 2 mo an español non mkonnen ou pale español salye moun yo an español sou chanel mwen hein di salye moun yo di yo kontinye pataje travay la an español.

Nice to see you man. Nap pale tande papa. Ok, gracias. Yeah, so sa, sa son Haitien Dominicain guys. Vye frè mwen men, ki toujou sipote m, se se gen bagay an home care, tankou si yon moun ou gen, si yon moun ou gen fanmi ou, ou vle travay avèk fanmi ou lakay. Tankou moun ki bezwen èd. Granmoun, moun ki gen, ki gen, ki gen andikap. So misye se sa l fè nan New York lan la. Depi yon moun ou vle travay a fanmi w, yon fanmi w gen ki andikap, y ap peye w pandan w ap travay a fanmi w nan. Ou konprann? Moun nan dwe gen andikap oubyen li, li vin granmoun. Ok? So se sa misye fè. Si yon moun ou entèrese ak sa w nan Queens, nan New York. Ou nan Queens New York lan la fèm konn. Menm si ou Long Island tou. Si ou pap travay ou gen fanmi ou. Ou byen yon pwòch ou ki andikap. Ou ka travay ansanm avèl. Yap pran swen moun nan tou. Bal tout sal bezwen. Manje. E swen. Swen sante. Tout bagay nèt. Si se sa misye fè. Misye pale espanyòl kou rat. Tout ayisyen dominiken. So kom nou ka we mezanmi tout moun sou biznis. Tout moun tout moun sou biznis nan New York. Anpwen tout moun sou biznis. Ok mezanmi anpil respè pou nou. Nou menm ki tap gade ti vlog sa. Anpwen. Wè m pa koupe l m kite l m kite l tou long. Next time ma koupe yo. Poum fè poum fè montaj la bon ta e map lagel tou wi la konprann san koupe konprann map lagel dri pa bliye abòne a chanèl la guys e patajel sa e queens nou e la queens new york konprann mte fè lari jodi an poum. Pou m fè ti video sa yo nap jwenn yo souvan wi nap jwenn yo souvan m ta pral antre nan restoran ansanm avè nou la yon lòt fwa mwen antre nan restoran ansanm avè nou tande pa gen problèm sa son restoran japonè sakou sakou japan. Konprann? Men la a bon m ban nou yon ti zoom pou nou ka wè l. Ou wè l? Li rele Sakou. Sarkou Japen. Ou konn sa e bis k ap vin la. Men jan bis yo fèt. Anben ret branche guys. Gen lòt videyo k ap vini. Anpil love pou nou. E kòm nou ka wè vwa a pa bon guys. Gon gòj la. Pip la kite yon bon anwe nan menm la. Anbe, anpil lanmou pou nou. Mèsi moun ki tap gade. Pa bliye pataje epi abòne si w pa t ko abòne. Epi tou, epi tou like li tou. Anpil lanmou pou nou tande.